Gen enfòmasyon ki te di ke se Tigwav. Nou genyen avèk nou an studio manman jèn sa a nou wè ke yo t ap tire bò lanmè, yon zòn ke nou pa konnen. Men li menm li avèk nou la a, li pral eksplike nou, bay nou plis detay sou sa l konnen, sou sa k pase a, pitit li depi kilè li soti, li pa rantre. Madam bonjou, ou an dirèk, ou sou Caraibes FM nan jounal Gran Boulva a. nap resevwa w la. Bonjour Caraïbe e dimanche lan mwen voye pitit mwen an al kot papal kafou pou lal chèche yon bagay kòmsi poun fè ba yo Ki dimanche?
Dimanche yè dimanche lan? Yè dimanche lan epi konsa m gade m wè m pa janm wèl epi aprè telefòn mwen sone epi m tande Mesye rele li di se manman e fedlè men ou pa bal pale non fedlè ki? fedlè dolce dolce ou pap viv nan menm kay a papal? non pap ale kafou la bit epi li di yo dim li lanmen nou wi li lanmen nou dcpj m fè oh menm kote a pitit gasonm nan te lakay mwen li te vin wèm li sot kwadèboukè epi Li di, Josine, ann ale, ann ale, ann ale dcpj a. Lè nou kouri dcpj, dcpj di nou nou pa la, y al chache yo pa wè l. E lè fini yo pa resevwa l. Moun yo resevwa se moun ki fè kade. Wi, lòt ka, lòt ka. Ki laj Fedlè Dolce? Li gen 18 an. 18 an? Wi. Imaj li te lekòl?
Ou gade imaj lan byen? Wi.
M wè l plis banm imaj yon Ti moun ki ba. Bon pwobableman. Wi ka gen ti tan. Ok. Ki kote l te lekòl? Ki klas li t ap fè? Li t ap fè sizyèm ane. Ki kote w abite avè l? M abite avè l Petyonvil. Petyonvil.
Ok. Lè w fin sot dcpj, kote w ale? M ale, m pase, m retounen ankò dcpj. Epi y al gade ankò. Yo di m pa wè moun konsa la. Epi m franchi desann zòn Taba an. M pase lan tout komisarya sa epi m vire sou vire sou ayopò pou m al tonbe lavil kounye a la. M brase tout lavil la, m pase nan penitansye, yo di m li pa la, yo poko fè transfè. M pase nan ponpye, m pase nan pakè, m pase yon pil kote, menm nan e. Salomon, yo di la yo vid, mal matisan, yo di non, pa gen moun la menm. E pi, sa m fè, m retounen monte la kay mwen, e pi m di, demen si Dye vè ankò, m ap tounen, e pi gen moun bò la kay mwen ki di, al gade nan lopital, pa chita sèlman nan, nan, e, e nan komisarya, m ale fò dimanch, dèlma 33, yo di m non. Li pa la. Epi yè mèkredi m al nan mache, m kite fritay mwen fè pou pitit mwen an ede m prepare bagay. Epi pandan m ap vini m nan wout, m wè yon bann moun a yon telefòn, y ap gade. Epi yo wè m, yo sispèk, yo pa pale ankò. Epi mwen menm. A yon moun nan zòn bò lakay ou?
Wi, m vin sispèk kounya.
K ap gade videyo a?
Wi. Epi lè m avanse toujou pou m pral rantre lakay mwen, m wè tout moun ap gade m. Epi m lage bay, m di bon, nou mèt di m sa n ap di m nan. Di m sa n ap di m nan, si se pitit mwen an nou wè yo tiye, nou wè yo tiye l nan men bandi, m pa gen kè pou m gade bagay sa. Bon, w te tande enfòmasyon sa deja? E ki jan ou gen tan panse a sa? E lè yo vini, y ap pale, y ap pale. Yo vin lakay mwen, m jwenn kriye lakay mwen lè m rantre. Epi yo vini, y ap pale, epi yo di non, nou pa pale, pa pale bagay sa. Epi mwen menm, m pa gen kè tou. Pou m gade, pou m viv sa k ap fèt la. Donk, ti gason sa a, yo fiziye an e pitit gason l? Pitit mwen l ye.
Poukisa, daprè ou menm, ki enfòmasyon yo ba ou? Ki kote sa pase? Piske yo di se Belekou, gen moun ki di ke se Vilaj de Dye, yo pale de Tigwav. Ki sa ou konnen? Bon, pou mwen menm, bon, m pa kwè Tigwav. Si se ta Tigwav, sèl si yo ta pran li al avè l. Men se lan pòtoprens lan. E lan pòtoprens lan sa pase?
Yo voyel kafou. A bò lanmè, se bò lanmè hein, men bon, se zòn ki bò k gen lanmè.
An sa vle di se yon imaj frèch, yon aksyon k fèk pase. Ki fèk pase.
Men men ti pitit la ki li te lekòl, li te aprann metye ki ki frekantasyon l, kiyès ki te zanmi l, kiyès ou wè k konn lakay lakay ou lakay ou a.
Lekòl, lekòl li ye, Men kèk fwa tou m konn di l pa fè zanmi, se mwen k zanmi l avèk televizyon an ki zanmi l, si m pa voye l m ka al sòti, se konsa m konn pale avè l. Ki kote nou abite nan Petyonvil la? M abite yon kote k rele Flipo.
Ah ok, Flipo? Filipo? Wi.
Oh nan Filipo, ok. Ok, e m panse ke moun ap gade yon foto. Ou di m l al lekòl regilyèman? Ki klas l ap fè? Mwen. Sizyèm ane.
Dezyèm ane.
Ki laj li ankò? Li gen 18 an. Ou kounye an ou oblije gade videyo an? Ou ka verifye? Non, m pa gen kè pou m gade l. E m pap janm ka gade l. Men moun ki gade l konfime ou se
pitit ou an?
Wi. Se lè m rive se rèl. Nan katye lakay mwen tout moun se rèl. Menm ti fritay an met 2 a jou e moun ki fè l pou mwen. Twòl pa menm vann akoz de bagay sa. Non men kijan l te santi paske rad ki sou li an la se pa yon rad pou moun ka fè gran pakou Guerrier m wè ou gen yon sandal ann regade video an ou gen yon sandal nan pye l sandal nan pye l donk kijan l ou te la lè l ap sòti an? M pa t la non men m an nèk di l pou l ale m ba l kòb machin m di l pou l ale m pa se m an al legliz lè dimanch
Donk kounye a ou pa konn, ou pa jwenn kadav la, ou pa konn ki kote. Bon m pa konnen, m pa konnen ki kote. Bon, m bliye di w sa, yè ti frè m nan tande bagay yo epi l vin lakay la. Lè yo te rele a, ti frè m nan ki te la l ap pale ansanm avè yo. Ankò, yè ti frè m nan vini e li di gen yon moun ki rele l, ki di l konsa, e papa Fedlè vin chèche kò, vin chèche kò Fedlè nou. E lè sa tout moun di bon si nou yon aksyon konsa pase epi Yo pa di ki kote? Yo pa di ki kote. M pa konn si yo te di l ki kote tou paske Ki jan de apèl yo ba li? Apèl kache? Prive? Oubyen nimewo telefòn nan monte? Nimewo a la wi.
Nimewo a la?
Ok fò al bay li nan CPJ. Bon kounye a kòm ou te dcpj deja w ap oblije fè yon tounen. Wi fò al bay li nan CPJ. Nou menm nou pa bezwen fò bay li la men w al bay li dcpj epi dcpj a pral chèche Plis enfòmasyon sou sa. Ebyen, sa n ap fè.
N ap fini. Ki kote misye te lekòl? Kouman lekòl la rele? Nan Sou Dèlma. Sou Dèlma lekòl?
Sou Dèlma menm ba chanje.
Wo Dèlma ou ba Dèlma? Pi ba, ou antre lwen ou devan yon komisarya ou vire. Wi, èske se Dèlma 20, 22 ou pa konn? Chanje Dèlma.
Konbyen?
Enben dakò e Pierre Renalds nap fini?
Bon nap fini nap fini e ou gon dènye mo madam avan. Bon wi dènye mo map mande nou pou pou e e reskonsab yo leta peyi a pou yo edem nan ka sa nan sitirasyon sa pase jan kem pèdi 4 mwen gen. Konbyen 4?
3 avèw? 3 lòt yo avèw? E pi gran marye lal lakay li. Ok.
Donk nou vle kwè pral gen moun ou òganizasyon k ap vini an èd a madam sa a. Ki lè l te ye lè l te soti dimanch lan? Li ka fon ti mach tann nou nan grann sal la.
Ou pa t la lè l te soti an? Mwen pa t la, m pa t ko vini. Men papa a pa di w si l te rive Kafou, si l te gentan rive wè l? Li pa di w sa? Non. Eh byen dakò ok donk tounen wap fon kout tèt nan dcpj ankò avèk nimewo ki te rele vin pran kadav la pou dcpj ta mande yo ki kote souple pou yo ta vin pran kadav la ou konprann donk nou pa ka di w anyen nan sa dakò wi men avan w ale kisa ou di w sou rezon ki ta pouse yo touye yo touye pitit ou a. Non a moun yo pou l ta jwenn.
Ki sa li va jwenn avèk sa. Ki sa paske yo te gon kominikasyon te gon moun yo di li te rele. Ki sa yo repwoche li. Yo te rele nan telefòn. Ki sa ou genyen ki sa ou gen kòm enfòmasyon sa ou aprann. Bon moun ki te rele a m kwè se yo te m panse se e pa lapolis yo ye. E yo menm bandi yo genlè pa tiye yo. Se menm nimewo sa yo k rele ankò ki di pou vin pran kadav la. Se menm nimewo yo k rele ankò.
Sou nimewo ti frèm nan lèl te retounen yo apèl la poul rele yo poul te mande yo ki kote lap jwenn ni. Ok.
Pase yo menm ankò yo te di yo dcpj nou menm nou te panse se lan men la polis li ye epoutan se pat lan men la polis. La polis.
Ok eske telefòn misye te gen telefòn sou li pitit ou a? Non li pa gen telefòn. Li pa gen telefòn? La polis pa janm aretel avan sak pase a li pat konn gen. Li pat konn gen ti pwoblèm avèk la jistis Lapolis?
Non. Konn timoun toujou nan ti dezòd, li poko janm vin poto plent pou li nan sans sa?
Non.
Enben dakò. Enben nou, enben mèsi anpil, nou espere ou kouraj paske se vreman sak pase a. Li revoltan.
Oui, li revoltan.
Li atriste anpil moun. Donk, mwen te fon ti tann nou, e tout alè. Oui, e pi, yon ti presizyon ke Dejean fè nou konnen ke yo pat nan planifikasyon operasyon. Operasyon. Ok, dakò. Men yo te vle. Dakò, Dejean. Sèlman bouste. Ok. Responsab komisarya yo pou ke yo kapab fè travay. Se nesesite ki genyen pou yo kapab gen kontwòl Air Metropolitan. Oui, fè travay yo. Ok, byen, byen, Dejean. Oui. Sitwayen, ou menm ou rete nan zòn, se Matisan, se sa? Wi. Ok, ou t ap eksplike n toutalè a la, ke yo. Bon, nou pa konn si n ka fè enfòmasyon sa yo konfyans, men de sous si, madanm nan pa renmen pèdi tan non, nan, madanm nan pa renmen pèdi tan non, nan bay kadav. Ou konnen gen anpil, gen anpil moun deyò. Non, kont deyò ap fè nouvèl la avè nou. Deyò ap fè nouvèl la avè nou. Ki zòn yo di yo, yo, yo. Mèsi yon oditè avize. Non, son responsab nan sekirite ki fè n pa de sa, li di ke bagay la pase Belekou. Belekou. Men Belekou, eske Belekou son zòn ki sou lanmè? Donk, sa nou wè a. Belekou, Belekou, Site Solèy. Sa wi, se sou lanmè. Nan bò lanmè. Ok, wi. Se lanmè an ba. Se sa.
Li di ke yo. Yo boule kadav la nan zòn Belekou. Yo boule kadav la. Ok.
Wi, sitwayen, poukisa ou pase la maten an, rapidman? Alò, m ap di yon gran mo, jou. avèk tout oditè oditris e map di yon gran bonjou avèk panèl la. Alò non pam se Bejamen Loubèson men ti non k pi popilè lan se Ti Youri Chevri. Alò kisa mwen menm m son jèn, m fèt Matisan m abite Matisan, m abite a Riyèl Dèzami, m se pitit senkyèm avni Bòlòs. Rezon ki fè m pase la, se mwen ki chèf operasyon vwari meri de Pòtoprens. Le 17 m te resevwa yon kout fil de vwayou ki idantifye yo ke yo se nèg Gran Ravin, Kote ke yo dim ti youri epa m tande w gen 60 ekip nan men w PM Jean Henry se anba w. Kounye a m te pale avèk yon kamarad ki rele Eddy Eliacin, m te voye video a ba w Bob, m te voye l bay Guerrier ki konn fè politik avè nou epi Evens Toussaint Roche nan zòn nan. Kounye a menm kote a m di bon si m ta gen 60 ekip m panse genlè youri k ban mwen l. Men se pou PM nan, dayè m pa gen relasyon a PM nan yon sèl moun m konn pale ki se Jimmy Albert sèlman k zanmi Bejamen, m pa gen relasyon pou m gen 60 ekip. nan demen 18, Elyasyen Edy pral vin jwenn lanmò l devan lakay li. Pase l plizyè bal. Kiyès Elyasyen Edy a ye? Elyasyen Edy son militan politik pati Ekwovè. Misye son jèn. W ap wè l nan videyo k ap sikile sou rezo sosyo yo, kote ke yo di l snaypè.
E m demanti sa. Misye mouri nan koridò bwa nan senkyèm avni Bòlò. Se pa snaypè. M pa vle tout chay ap lage sou lapolis, y ap lage sou snaypè. Kounye a sa ki vin pase yè. Gen yon jenòm ki te kandida pou delege, li rele Majeste. M tande m te di yon lòt kamarad li te gen de ekip pou li. M di bon, pa gen pwoblèm, kounye a m vin moute pou m al nan zòn nan, se menm kote a, de twa nèg bouskile m, m te gen yon iPhone nan men m, yo pran l, yo di ann moute pi wo. Mwen m konnen m pa annafè, yo pran m nan koub senkyèm avni sou anba, m moute, lè m rive nan pwent senkyèm nan, bò koridò Tichou, kounye a m vin jwenn yon lòt kamarad ki di m ann moute. M di bon, Si yo di nèg gran ravin vle fizye m gen ekip nan menm se pitit zòn nan map moute lè m moute gran ravin lè m moute m ale
bon yon moun m konnen lè m rive
bon pou a jistifye eske m te gen 60 ekip nan menm wi nan menm yo pa jwenn lè m moute. Yo ap al jije ou. Wi, lè m monte.
E pou jijman ou yo voye chèche ou. Wi, lè m monte m ale. Vrèman vre, pou m di l klè, mesye yo te konpreyansif. Nèg yo te di se yon manti. M te jwenn avèk Kili, pil reskonsab yo. Yo te akonpanye m, yo di m se yon mansonj.
Men pou m di w Bob, yo byen konnen ke m ap di popilasyon twazyèm nan klè. E sa k ap fèt jounen jodi a, se yon bagay politik k ap fèt anndan sikonskripsyon. E jodi a Site Solèy te pi mal li antann. Jodi a m ap di klè, ti Youri Chevry pa gen ekip nan men l pou popilasyon senkyèm nan e popilasyon twazyèm nan. Maten an, pandan m nan kabann, yo rele m, yo di yo pran ti frè m. Kòmsi pil moun sa yo ki gaye atravè lari de Pòtoprens, m wè de koulè mayo, gon mayo woz, jòn, sitwon ki ap fè elòj pou PM Céant e prezidan an. Gen yon lòt mayo m pral kwaze nan prent Matisan 17, 23, m wè l blan, m wè l blan. Li menm li gen yon lòt slogan. Kounye a kesyon fatra a la, konbyen otorite k pran l la a? Ki pran kontwòl li? Fò m di w kesyon fatra a sitou anndan komin Pòtoprens, ou konnen meri a gen yon sèvis vwari epi SNGRS, pa gen SMCRS ankò, se yo ki okipe. Jounen jodi a w ap wè kote gen yon PM, se li k pran l. m pa gen pwoblèm li ka pran l pou fè politik prezidan an, politik pa l. Men sepandan, m pa vle yo itilize pou dè jèn e yo k pral viktim. Nan rèl, nan pwogram apezman sa a ke otorite yo lanse yo a, moun Gran Ravin pa ladan l? Klèman, fò m di w klè, moun Gran Ravin, moun Riyèl Jil, moun Riyèl Dèjèn, Senkyèm Avni, se yon ti gwoup ki genyen l nan men l. son ti Yo pa gwoup. mete jèn sa yo ladan l? Pa gon grenn jèn. Si gon grenn jèn k ap travay nan Gran Ravin, nan Ti Bwa, nan Senkyèm Avni, nan Riyèl Jil, nan Riyèl Dèjèn, se manti. Pa gon ti gwoup ki genyen l nan men l e sepandan yo konn kote l ye. E jèn sa yo revandike yo vle antre nan pwogram nan. Yo vle Se sa rantre k fè nan yo te rele w pou mande w Eske w gen kontwòl pwogram nan? Wi, bon se pa rele non, yo di se nan menm 60 ekip la EPM nan bay. Pase m se inik moun ki gen rapò avèk Daniel Darius. Ou kwè nan moman sa a, pandan mesye ap ouvri lestomak yo, ouvri bra yo byen laj pou dyalòg, yo t ap chèche yon apèzman, yo pa foure katye sa yo ladan l, Guerrier? ou ka rantre nan katye yo e yo ta pral viktim yè swa.
Yo poko rive sou yo pwoblèman. Yo ka poko rive sou yo. Oh pou moun mwen nan lari a. Pou moun mwen nan lari a. Mwen se ap chèche yon apèzman total. Mwen panse se mesye yo ki te ka refize. Mwen panse moun nan zòn sa yo te ka di bon nou pa ladann nou. Men si yo vle rantre poukisa yo pa mete yo ladann li paske son Se yon bagay pou ede jèn fè yon ti kòb pandan fen dane a. Ou konprann sa m di w lan? Katye popilè sa yo, m panse premye katye pou yo ta triye. Epi dayè, menm pou pwoteksyon vi lòt jèn yo ankadre yo. Pran de jèn ki pa Matisan, ki pa moun Matisan, Voye yo a on mayo sou do yo. Al devan fyèf devan bouch moun yo. Aah. M pa konn si yo imajine, si yo fè ti imajinasyon sa. Wi wi. Mwen m ta vle ou remake yon bagay. Mwen m pa nan voye moute m vle w ale sou le teren. Men m manke viktim yè. Yè m wè tout kalite zam. Pase Bob, yè m soti nan yon perèz. Pandan m ap pale avè w la. Se pa yon gran jijman.
Pandan m ap pale avè w la Bob, ti frè m yo moute avèl yo pranl depi anba bò kay rivyè lan yo moute avèk ti frèm m pa konn ki kote ale ki gwoup ki moute avèl yo libere li li nan men yo m pa konn ki gwoup men daprè enfòmasyon yo di gwoup gran ravin ki pranl men sepandan yè byen ta yo te moute avèm chèf kili tout mesye yo desann avèm yo di ti youri ou pa gen anyen se manti yap fè sou ou men sepandan map di m son jèn. ki anndan sikonskripsyon an. Ale pou wè, w ap wè. Nou met tèt ansanm, nou di. Talè, talè, talè.
Donk yo pran w. Ti frè w la nan men yo la. Yo monte avèk yo?
Ou yo moute avè w? Wi, yo moute avè m.
Jounal la ou rive, w al pale ak kiyès? Lè m rive, m t ap pale avèk chèf Kili. M eksplike mesye yo. Kiyès ki chèf Kili a li menm?
Frè Bougòy la, k ap jere ravin nan. M eksplike yo, men kòman. Li te asistan.
Se vis se li ki apre Bougoy. Bon bagay li di se li ki apre son chèf li ye kanmenm. E konsa yo rele yo nan zòn nan. Lè m moute e misye te trè konpransif. Se vre yo ka gen zam nan men yo, men yo pa pral tiye yon moun inosan tou. Menm kote a yo di m ti youri ou inosan. e lèm rive nan pwent lan gen 2 ki dim si w pat inosan ou tap mouri ou patap tounen e popilasyon tou se timoun zòn nan riyèl dèzami y akonpanye m m desann m al lakay mwen. Fimen koumann Loubeson, kounya afè fatra, meri pòtoprens pa gen kontwòl bagay sa, ou menm ou nan vwari a lè pou la fòm. Bon poum di w m nan vwa Andevan pou janm wè lari a ap pran la. Poum di w m nan vwari a bagay apezman gouvèneman pase si w gon gouvèneman fòl travay de konsè avèk mè komin nan mèt di w.
Kòmsi tout travay sa yo k ap fèt netwaye lari de Pòtoprens, li pa gen rapò avèk lameri? Ditou. Mwen antanke chèf operasyon vwari meri de Pòtoprens lan. Ou pa menm okouran?
M pa menm okouran.
A bon? Men sepandan, yè si m t ap mouri, m t ap mouri mal pandan majistra a pa isi. M detouje. Ou pa gen nouvèl ti frè a? Ou pa konn kouman l ye? Bon, jiskaprezan m pa gen nouvèl li. M tande l nan men nèg yo. Yo pran l depi bò kolèj jenerasyon. Yo monte avè l. Yo plis konnen m sou non ti Youri Chouv.
Ti youri chevri pa gen yon gout lesko nan menn se wèl wè bagay yap fèt nou mèt lage ti frè a pou li souple. Yo di yo pranl maten an la yo moute avèl. Sepandan map di yon afè la vèt. Epi si gouvènman an vle lapè, li vle apezman pou yo, li vle trankilite nan peyi a jan yap di nan diskou yo a, nou paka ap fè yon pwogram konsa pou nou pa mete matisan, nou pa met gran ravin, nou pa met lèzavni ladann, pase moun yo gen pwoblèm yo an difikilte, nou te dwe foure moun yo nan pwogram nan. Ann konkli zanmi. Bon map konkli ui map di mèsi avèk pèp twazyèm nan mèsi avèk tout jèn yo sèlman map lanse yon apèl lapè a ka fèt lapè a ka fèt men m vle tout pèp la tout nèg ki gen zam nan men yo kit nan bòlòs bisantnè ti bwa ann met tèt ansanm site solèy te pi mal gade pou wè gad sa direktè William Vertu ap fè nan lise a lap fè yon bon travay lè wap gade yon lise nan tèt gran ravin ki chaje timoun konsa jodi a nou ou pa wè akonpayman leta Ou ta di, bon, m ap felisite Direktè William Vertu k ap fè yon travay serye anndan Lise Jakoumen e n vle lapè. E m ap di mesye yo, ann pa tiye frè yo, pitit sikonskripsyon an. E m ap di yo, Ti Youri pa gen anyen nan men l. E si yon nèg ka kanpe, menm Direktè Kabinè Premye Minis lan, Jimmy Albert, ki se zanmi Bejamen, si l ka kanpe, l te pral di l te ban m yon ekip Fòl rele karayib la kanpel di wi map fè manti mte gen bagay nan men. Mèsi anpil. Mèsi anpil Guerrier Dieuseul.
Vwala, yon gwoup anplwaye kontraktyèl denonse yon rezo malfèktè nan ministè afè sosyal k ap chanje chèk sou non anplwaye yo. Gen yon dizèn anplwaye ki afekte nan divès direksyon departemantal ministè a lan ki viktim anba men rezo sa a ki itilize Fo kat idantite pou chanje chèk anplwaye yo. Malgre swivi bò kote minis lan, poko gen anyen ki fèt daprè youn nan viktim yo. Kontraktyèl sa yo ki sòti nan depatman Sidès, Nò, Nòdwès mande otorite konsène yo pou gen yon ankèt rapid ki louvri yon fason pou yo kapab kraze rezo sa. Kote deklarasyon youn nan kontraktyèl yo, Johnson Agenor, li te nan mikwo Alpha Dessources. Barthelemy. Nou te sine yon kontra depi premye oktòb 2017. Kontra a boute le 30 septanm 2018. Koulye a ke nou te fè ennan yo pat ko janm voye yon goud ban nou, yo pat ko peye nou. Koulye a avan 18 novanm ki te le 15 novanm 2018, yo te pase yon sikilè kote ke yo te rele nou di yo voye yon goud ban nou.